Se ki mo li ye? Enben se kontajye. Mo a se kontajye. E nou di Bondye mèsi pou se gran privilèj enbyen li fè a chaken de nou menm. Enbyen li te fè nou leve e konsa li te fè nou ale nan aktivite nou e li fè nou antre. E se konsa tou, gen anpil moun, enben, ki pa gentan wè jounen sa a. E se poutèt sa, ou sipoze ba li glwa, ou sipoze ba li lonè ke li menm sèl merite. Paske, li gen kontwòl sou lavi ou. Li gen kontwòl e byen sou lanmò. E nou di kisa mo kontajye a li menm, kisa l sinifi. Nou wale direkteman nan mo a, nou di kontajye e byen se ti nan maladi ki transanmèt fwòm. personne à un autre personne ou di mwen san on objè enbyen ou manyen enbyen ou al manyen on lòt bagay epi on lòt moun vini li menm li manyen sa ke ou te manyen an. Si pa egzanp ou kontajye. E nou di genyen 2 fòm de kontajye. Nou genyen kontajye endirèk epi kontajye dirèk. Lè ou kontajye dirèk la, sa vle di fòs la li menm, enben tout fòs maladi a, enben l antre sou ou. E lè ke li endirèk, se konsa tou, ebyen li kabab ba ou symptoms. Li kabab ba ou grip, tout sòt you non de symptoms ke w wè lè ke y ap pale w de Corona. Mwen pa doktè, m pa di sa etan ki moun ki konnen anyen. nan afè medsin non men lè ke ou pran yon maladi dirèkteman nan moun ki kontajye a ebyen maladi a al rantre sou ou a tout fòs men lè ke ebyen ou pran l endirèk ebyen fòs maladi a li menm li pa menm ebyen li diminye ebyen tou genyen plizyè fòm de kontajye. E nou genyen kontajye nan sans negatif e nou genyen kontajye nan sans pozitif. Ou fè yon bagay, men gen yon lòt moun ki wè ke ou fè yon bagay ki pa bon. Tande byen. E moun nan li menm li pa vini kote ou. Pou li di w a mon frè ou fè yon bagay ki pa bon, ou di yon bagay ki pa bon, sa ke w di a li pa biblik, ou di mwens li pa moral. Men, ki sa ke w fè? Enben, ou rele yon lòt moun akote, enben w al esplike, enben fè a. Tandi ke, si w te ale kote l dirèkteman, ou te di li sa ki pase, enbyen, li t ap repanti. E si pa egzanp ou pran l an sans kontajye pozitif, sa a, si w pran li nan sans pozitif, On moun ebyen kap preche levanjil. Li jwenn frè sa li bal levanjil la. Epi frè li frè ou jwenn ou bay levanjil la epi li jwenn on lòt frè epi l bay levanjil la tou. Sa rele kontajye. Contagieux Positif. Men, lè ke ou fè bagay ki pa bon, nan sans negatif, on mal ki vini yon lòt mal, ki fè yon lòt mal, ki replike menm mal la, enbyen, se yon contagieux negatif. Alò, nou menm kretyen, Nou aple a yon kontajye pozitif. Ke tout aksyon nou yo, fason ke nou pale, fason ke nou manje, fason nou abiye, fason jan ke nou ye, lè ke nap pale pawòl Bondye a, nou sipoze reflekte sa ke nap di a. Paske. Gen anpil moun yo pap kab repreche levanjil vreman. Paske sa ke ou ap ou ap preche a ou pa reflekte sa ke ou ap preche a. Si pa egzanp ou ou menm jan avèk moun lan, menm bagay yo sa moun lan li menm la ap fè enben ou menm wap fè li, ou paka preche yo. Ou pa ka preche yo. Nou pral li nan Nonb 12, lè vèsè 1 a 3. Nou pral wè sa ki te pase, enbyen, lan tan Moyiz. Sa k te pase Mari e Arawon. Le vèsè premye, li di, Mari e Arawon palè kontre Moyiz. E sa fè mwen di nou, lè ke ou. Ou moun li fon bagay ki pa bon ou sipoze al kotel pou pale ansanm avèk li men lè ke ou pase ou al kote yon lòt moun pou al pou al kòmsi denigre moun nan ebyen li vini nan sans an negatif. Epi ki pa bon. Mari e Aaron palè kontre Moïse o sijè de la fam Ethiopienne kil avè priz, car il avè pri une fam Ethiopienne. Il di, Est-ce seulement Pa Moïse ke Letènèl pal, nen sa pa osi pa nou ke L pal. Enben, yo mete ansanm, enben y ap pale Moïse mal. Se bagay pou pa janm fè. Se bagay pou pa janm fè. Monte sou yon do yon pwofèt, menm si l te mouri ou non pa, pou w ap di de seri de bagay ki pa sa. Se bagay pou w pa janm fè. Monte sou yon do yon ansyen, ou di mwen se yon pastè, oubyen yon frè de legliz, enben pou w ap pale l mal. Se vreman danjere, se vreman kontajye. Lè l kontajye sa, se kontajye negatif. Nou wè ke 2 mesye dam yo yo menm, enben yo mete ansanm, enben y ap pale Moïse mal. De ki sa ke yo t ap pale? Enben, yo t ap pale, enben, Moyiz li menm ka l pran yon fanm etyopyèn. Men, rive yon lè, y ap poze kesyon, epi yo di konsa, èske, enben, Letènèl li menm se sèlman pa Moyiz li ka pase, enben, pou l pale? Èske li pa ka pase pa nou menm tou, enben, pou l pale? Eske mesye dam yo yo te gon pwoblèm ebyen paske ebyen moyiz li menm ebyen li te gon li te gon on dam etyopyèn non se pa pwoblèm sa li te gen lè ke nap gade byen nou te wè mesye dam yo ebyen yo tap fè jalouzi se pou tèt sa ebyen mwen te kite anpil espas Ebyen pou nou Ebyen pou nou te kapab poze kesyon men ondire ke nou pa poze kesyon nou pa gen comment E kisa jalouzi li menm li ye Jalouzi c'est un poison mortel Nap repete l Jalouzi Sèten pwazon mòtèl. Jalouzi fè w fè bagay ke w ou pa dwe fè. Jalouzi fè w di bagay ou pa dwe di. Li fè w monte sou do frè w la. Li fè w monte sou do sè w la. Li fè w pa al kote frè w la, al kote sè w la. pou w esplike sa ke w vle di a. Men, w al jwenn yon lòt moun, enben pou w al esplike fè a. E Letènèl li menm, enben l pa pran plezi nan sa. Ke tout bagay pozitif ki lakay nou reflekte. E konsa moun ki deyò ki poko konvèti. Enben yo va vin e va konvèti. Ke tout bagay ki negatif, ki kontajye, ke yo kapab tounen pozitif. E konsa ke enben nou ka enben preche lòt moun yo ki deyò a. Paske si nou menm zong nou tou woz, bouch nou tou woz. Zòtèy ou menm se pi rèd. Ou soti deyò wal preche yon moun. Bagage do. Wap pale. Lap tande sa ke ou di a. Se la parole de Dieu. Men. Jan ke ou prezante parole la. Se pa konsa ke ou menm ou pranl. Se sa ki enpotan. Ke Bondye li menm li kapab gade nou. Ke Bondye kapab ouvè je nou. Ke levanjil la li menm ke li kapab transfòme nou, nou menm kap preche l la. Ke gras Bondye enben li kapab avèk nou. M priye w pou tout moun ki enben ki lopital yo, tout moun ki senptomatik ki lakay yo. E tout moun ki pa santi yo byen. Ke men Bondye kapab poze sou moun sa yo. Ke yo kapab jwenn soulajman. Ke Bondye kapab chanje kè yo. Ke tout bagay ki negatif kapab tounen pozitif, e konsa, enben yo va konvèti, e konsa nou va preche levanjil ou an. Ke lapè Bondye sot avèk vou. Amen.